Sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, élus de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Kèlkeswa andwa kote w ap suiv nan mond lan, nou di w ankò, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nou kontan pou nou vin etidye jounen jodi a, Leson de Lekòl di Saba ke Le Senyè a planifye pou Sè Zanfan atravè yon gid detid ki gen pou tèm Egzòd. Egzòd ki sinifi deplasman an mas de pèp Israël la de peyi Ejip pou rive nan Kanaran ki se Latè Pwomiz. Nap mande Bondye nan amou enfini l pou l akonpanye nou tou nan gran vwayaj sa nap fè atravè tèm sa. Nap etidye leson 3. Leson 3 ki genyen pou titre, Des débuts difficiles. Anvan nou di kwa ke se swa, n ap fè apèl a notre gran Anseyan pou se li menm ki vin ansènye nou leson an. Etènèl notre Dieu, notre Père, antan ke gran Anseyan, Nou kontan pou nou vin nan pye ou. E se ak kè jwa n ap mande ou pou kapab enpremye nou avèk lonksyon de ton Sentespri pou ke nou kapab prezante leson an. Domine nou ajamè pou letan e letènite. Padone peche nou ankò yon fwa de plis. Beni tout moun nan mond lan k ap suiv. Kil an swat ensi o non de Jezi. Amèn. Dè debi difisil. Pou di vwe, Moyiz avèk Aawon ke Bondye te voye kote Farawon pou di yo fòk pèp Izrayèl la deplase pou y al fè sèvis pou li nan dezè a, pou y al sèvi l. Bagay sa a pa t fasil. Li te trè difisil. Moyiz te konnen de moman douloure. Moyiz te konnen de moman nwa. Arawon ki te bò kote l la te santi l nwi, te santi l gen pwoblèm paske kòmansman konba sa a li pa t fasil. Men n dwe di nou finalite a ta pral bèl, finalite a ta pral agreyab. Vèsè de memwa nou twouve li nan. Exode chapitre 5 vèsè 1 e 2 Men anvan nou antre nan vèsè de memwa, n ap envite nou pou nou patisipe nan gran èv divin sa a. Pandan n ap abòne, nou like, nou poze kesyon, nou fè sigestyon. E se nan fason sa a nou kapab ede Elite JA.

Je n konè pa le Senyè. Je n lèsre pa pati Israyèl. Egzòd chapitre 5 vèsè 1 e 2 Kòm Moyiz e Aawon se Bondye ki te voye yo, yo ale kote Farawon. Yo di Farawon kite pèp la ale pou al fè sèvis pou le Senyè dan le dezè. Farawon reponn mesye yo, li di, Kiyès senyè a ye pou l koute l la? Li pa gen rapò avèk yon tèl senyè. Li pap kite pèp la ale. Nou pral wè sa pa t ap rete la Lesenyè ta pral fè tout sa k depan de li antanke Wa dè wa pou pèp li ki te Ejip kote yo t ap fè l pase mizè, kote yo t ap fè l konnen de moman tèrib. Jodi a se mèkredi.

Pou w kapab apateni o zanfan de Dye ou byen pami lè zanfan de Dye. Gen moun ki ensikonsi de lèv, sètadi k ap repete di de bagay nan bouch yo ki pa an rapò ditou avèk lavolonte de Dye, swa yo fè eksprè

ki te trè ajisant. Li te di Moyiz, M ap retire pèp la nan Ejip e ou menm, w ap kondui l vè Kanaran. E sètènman, Moyiz te gen kouraj, paske Bondye te ansanm avè l. Men m dwe di nou, ankourajman sa a pa t apral rete pou lontan. Li te yon dire efemè, li te de kout dire, paske, Reyaksyon Farawon mete avèk reyaksyon pèp la te vin dekouraje le gran Moyiz. Nan etid sa a, nou nan liv Egzòd la nan chapit 6. E chapit 6 sa a, n ap li vèsè 9 a 13 la lakay nou. Pou nou byen konprann sa n ap esplike la, Ebre yo te tèlman demoralize paske yo t ap soufri, paske chak jou soufrans yo te pi rèd, lè Moyiz t ap pale, yo pa t vle tande pawòl rasiran ke Moyiz t ap pwononse. anvè yo, k ap di yo, Letènèl pwal aji, k ap di yo, Letènèl pwal akonpli sa l te pwomèt la. Yo te ap tande sa depi lontan, e yo t ap tann sa depi lontan, e yo pèdi kouraj, e atant yo pa t janm konble. Poukisa sa vin pi mal pou yo kounye a? Yo pèdi kouraj, yo pèdi espwa, e yo vin pi amè, pi asid, e se pou la premyè fwa yo vin konsa nan vi yo, paske yo t ap tann yon delivrans ki reyèl, me Moyiz vini l al pale avèk Farawon, bagay la vin agrave pou yo. Y ap mande èske Bondye renmen yo vre? Eske Bondye pa abandone yo se Moïse kap di afèl non nou vle di nou chè frè e sè Bondye pat abandone yo e se menm jan gen de fwa nou konn dan de sitiyasyon nou panse Bondye abandone nou se pa vre pa egzanp Job te nan sitiyasyon difisil nou konn istwa sa trè byen kote yon sèl jou li pèdi tout sal posede Li pèdi pitit li yo. Madanm li vin kite li. Men, Jòb te toujou di, Konnen Redanmtè a, li a vivan, l ap relve l sou tè a e li genyen rekonpans li lawo dan lesyèl. De menm pou nouzot, kèlkeswa sitiyasyon nou ladan, menm jan Jòb te relve, nou menm nou kapab relve. E te genyen egalman. Asaf, yon salmis ki ekri Som 73 la, ki t ap poze kesyon sou bonè mechan yo, li di kòman moun ki fè ap fè sa ki mal yo, y ap byen viv, yo byen dòmi, yo byen manje, kò a yo byen, yo pa malad. Yo pa soufri menm jan avèk tout moun, afè yo ap byen pase. E moun k ap sèvi Bondye a lepli souvan kòman sitiyasyon l konn pi, sitiyasyon l konn difisil. Men se Asaf menm ankò ki pral di, Lè l byen kontwole, finalite mechan yo pa janm bon, e se lè l antre nan sanktyè a, Pou l ap kontanple grandè de Dye, pou l ap kontanple lafas de Dye, li pral konstate finalite mechan pa janm bon, mechan pa janm byen fini, bagay yo toujou fini mal pou yo, epi jis yo, Letènèl konn ti aske lavi yo byen fini. Kesyon nou kapab poze. Eske pa gen nan nou ki konn nan sitiyasyon difisil? Eske pa gen nan nou ki konn travèse de moman de desepsyon, de depresyon, densatisfaksyon? E kiyès nan nou ki pa janm santi Bondye abandone nou? Ebyen, chè frè e sè, pa janm pèdi lafwa. Toujou fè konfesyon pa lafwa devan le Senyè. Paske, selon sa Asaf te di, Letènèl konstamman avèk lenjis, Letènèl konstamman avèk tout moun ki mache avè l, e Lesenyè toujou sezi li pa lamen dwat, li kondui li pa konsèy li, e li pran li Nan glwa li, li leve li nan nivo ki pi elve. Kiyès li genyen nan syèl la sinon ke Bondye? Andeyò de Bondye, li pa gen lòt. Sou latè a, li pa gen lòt, chè frèzesè. Chè li kapab epwize, tout pati nan kò li kapab pa la, men Senyè a ap toujou woche de delivrans li. Toutolon istwa. Sen tan de pèp Israël la, Dieu te toujou rasure pèp sa ke l pap abandone l, l ap toujou ansanm avè l selon sa nou li nan Esaïe 41 vèsè 13. Li ba yo lapè, li ba yo rekonfò, li fòtifye yo, li travèse de moman difisil avè yo, kote ki gen gwo defi nan lavi yo, le Seigneur toujou kanpe ansanm avèk yo. Li fòmile alyans la ansanm avè yo konsa, Map pranw kòm pèp mwen e wap toujou avèm e map toujou bò kotew li eksprime yon relasyon dentimite avè yo senyè a pa janm vle lage pèp li wi sa nan yon sans global men si nou metel nan kad endividyèl na pral konnen Bondye se sèl èt ki toujou akonpanye pitit li, ki toujou ti aske pou l gade nou, bare nou, kache nou, kouvri nou. Donk, ou menm antanke kretyen, pa pale mal avèk Bondye. Nan moman pa w la, ou kapab soufri avèk yon pè enteryè, ou kapab soufri avèk espwa ke Lesenyè ap fè w sòti. De menm, Lesenyè te fè pèp Izrayèl la sòti nan sitiyasyon difisil. Apre ke moman yo te vin pi di pou yo lòske Moyiz te anonse depa yo a devan Farawon, men, a men fò te a bra etandu, a lè opòtin, Letènèl te fè yo sòti nan sa yo ye a. N ap etidye, chè frèzesè, leson 3 ki genyen pou tit Des débuts difficiles. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous garde et vous benisse.